Vin apwann fè plan sou lojisyèl FreeCAD depi a zewo. Ou menm ki se yon enjenyè, ou menm ki se yon achitèk, yon jèn ki nan domèn konstriksyon an, ebyen li enpòtan nan 2026 la pou apwann domine de jan de lojisyèl sa yo, pou ka apwann fè de jan de travay sa ke ou wè nan imaj la, kote nou genyen yon fasad, yon kay Trè senp men yon fasad ki modèn. Kounye a lè konsa lè w ap fè yon plan pou yon kliyan, sa vle di anvan ke nou kòmanse konstri ebyen kliyan li menm l ap wè kòman kay li li menm l ap rete anvan ke nou konstri l. Ebyen nan videyo sa a m pral moutre w etap pa etap kòman pou nou ka apwann domine lojisyèl Freecad e Blender pou nou ka twouve de jan de rezilta sa. Ebyen

ka parèt sou ekran nou ebyen se Cuadro de Bienvenida kote l ap byen esevwa nou. Men, gon ti detay ki trè enpòtan ke m bezwen pou nou ka swiv, m pwal aktive on eleman pou nou ka wè anvan ke nou koumanse ansanm avèk videyo a. Yonn nan eleman ke m aktive, si nou vin swiv, Bon kote m gen mouse la. Lè m bay klik dwat, n ap wè ke bò kote pwent la m gen an, enben li make yon ti boul an vè. Sa vle di lè m bay klik dwat, nou wè li make. Kounye a, lè m bay klik goch tou, nou ka swiv tou, li make tou. Kounye a, lè m desann, n ap wè li desann. Kounye a, lè m moute, n ap wè Li moute. Kounye a, lè m peze ke nenpòt nimewo, tankou si m peze nimewo 1, n ap wè kote nimewo 1 an parèt sou ekran an, nimewo 2, nimewo 3, nimewo 4. Sa li menm li enpòtan pou nou menm pou nou ka swiv sa m ap fè a, kounye a nou menm pou nou ka fè l tou. Youn nan premye eleman ke m ap fè, lè m antre sou Interfax FreeCAD, kounye a m pwal chanje non an. Sa vle di kisa? Si nou vin swiv, Kote m gen idioma, sa vle di paske li an espanyòl. Men, konya si m bezwen mete l an anglè, si m bezwen mete l an fransè, si nou vin suiv la, kote m gen anglè, m mete l an anglè, kote m gen fransè tou, la, ok, fransè, m mete l an fransè. Kounya, si ou menm ou plis alèz an fransè, enben ou ka kite l an fransè. Kounya, si nou vin swiv kote nou genyen sistèm inite. Sistèm inite a li trè enpòtan paske FlickCap se yon lojisyèl trè pwofesyonèl. Kounya, si nou vin swiv ansanm avè m, lè m ale nan sistèm inite a, si nou vin swiv, Awtomatikman li vini e an minimèt, paske sa se sistèm estanda l pou tout lojisyèl yo. Sa li menm li trè enpòtan pou nou ka konnen sa. Men, nou gen plizyè elèv, kote nou gen elèv ki travay ansanm avèk sistèm enperyal oswa sistèm anglè a, ki se elèv Etazini yo, elèv Bahamas yo, ansanm avèk anpil lòt peyi ki travay ansanm avèk sistèm enperyal. Kounye a nou menm nan Amerik la la, tankou Ayiti, Repiblik Dominikèn, anpil lòt peyi ankò, nou travay ansanm avèk sistèm metrik la. Sa vle di si nou vin swiv la, sa vle di kote nou genyen santimèt, kote nou genyen mèt, ou konprann sa m vle di w la, sa vle di ou menm w ap mete l nan sistèm ke ou plis alèz e ou plis konprann nan. Men pou videyo sa, m pral mete l nan sistèm santimèt, sa vle di nan sistèm metrik la. M ap kite l. Kounye a si nou vin swiv tou, kote nou genyen. e estil e de navegasyon. Sa li menm li trè enpòtan lè nou gen on mouse oswa lè nou gen on sourit, si nou vin swiv e kote nou genyen tou lòt e pwofesyonèl ki travay nan lòt lojisyèl deja, enben n ap konprann etap sa trè byen. Kounye a nou menm ki pwal travay ansanm avè sourit la oswa ansanm avè mouse, kounye a nou pwal vini nan sistèm sa kote nou genyen blend. Sa ki fè li trè enpòtan paske pi devan nou pwal konprann poukisa. Kounye a, si nou vin swiv tou, kote nou gen de sistèm la, sa vle di, si m ap mete l ekran an nwa, si nou vin swiv, sa li menm li trè enpòtan lè nou pafwa, lè n ap travay, li sètè di maten, pafwa li inè di maten, n ap travay toujou, sa li enpòtan pou nou ka aktive l lè sa tou, je nou li menm pa p tèlman boule nou twòp. Kounye a, pou videyo sa, m ap kite l blan konsa pou nou ka wè tout opsyon yo, Kounye a, lè m fin chwazi tout etap sa yo, kounye a ki sa m ap fè? M ap vini nan opsyon kote m genyen Valide. Kounye a, ki sa m ap fè? M ap bay klik dwat. Sa vle di, lè m bay klik dwat, n ap wè e l ap make la. Kounye a, otomatikman, m bay klik dwat. Kounye a, m vini nan entèfaks e prensipal la la. Kounye a, se la e m pral kòmanse fè travay. Kounye a, si nou vin swiv, e FRICAT li menm e li gen anpil opsyon. Sa vle di kisa? Nou menm ki nan domèn achitekti a, sa vle di kap fè plan kay, enbyen youn nan pati ke nou pwal domine plis enbyen se kote nou gen Bing Arquitectura, kote nou gen moul blòk sa. Lap parèt sou ekran nou tou. E kote sou vin swiv la kote nou gen plizyè egzanp tout sa ke nou ka fè ansanm avè lojisyèl FRICAT. Se nou vin swiv la tou e pou lòt enjenyè yo ki travay nan domèn kote yo fè desen machin, pyès moto, enben tout sa yo nou gen ki entegre la. Ou konprann sa m vle di w la? Kounye a, ki sa m pral fè pou m ka antre nan domèn pa m lan? Kote nou pral kòmanse trase kay la, enben m pral vini kote nou gen Bing Arquitectura. Ki sa m ap fè? M ap bay klik dwat. Lè m bay klik dwat, enben otomatikman l ap fè yon ti vire paske l ap telechaje tout sa ki entegre nan Bing Arquitectura. Kounye a otomatikman m bay klik dwat, si nou vin swiv la, la li vin konfime ankò sistèm ke m pwal travay sou li a. Kounye a e m ap toujou vini anlè e m bay klik dwat anlè, m chwazi santimèt, si nou vin swiv, apre sa m bay kote ki di ok. Awtomatikman lè m fin bay ok, kounya la m gentan nan Interfax Bing. Bing nan li menm li trè enpòtan pou nou ka aprann domine l san pou san. Kounya si nou vin swiv, la m gentan nan Interfax Bing. Kounya si nou vin swiv, n ap wè ke tout pyès yo, sa vle di tout simbolojie yo ke nou genyen la, Tout simbolojik sa yo ke nou genyen la, tout jwe yon wòl ki trè enpòtan. E yonn nan premye bagay ke nou sipoze konnen anvan ke nou antre an plen sou fè kat, nou sipoze konnen chak simbolojik sa yo, chak pyès sa yo, ki wòl yo jwe, kisa m ka fè ansanm avè yo. Kounya mwen menm pèsonèlman, lè m ap travay, lè m fèk rantre, m renmen òganize yo. Paske la, yo di sa l gòne, yo pa òganize. Kounye a m renmen òganize yo. Tout pyès ke m pral itilize, kounye a m toujou renmen mete yo devan la. Kote nou gen bò goch la la. Kounye a, pou m ka koumanse e deplase e tout pyès yo ke m gen la, ki jan m ap ka fè deplase yo. Si nou vin swiv ansanm avè m. nap wè ke tankou si nou fin swiv la nap wè kotem gen pwent mouse la la vre kounya lèm vini sou kenenpòt nan yo si nou vin swiv li vin make yon kwa sa vle di kote nou gen yon seri ti punto bò kote chak simboloji yo ya kounya si nou vin swiv lèm vini kat tankou si nou vin swiv la lèm avanse la otomatikman li make yon kwa kounya Lè make kwa sa, kounye a map bay klik dwat, men klik dwat la ke map bay la, map kitel peze. Sa vle di m bay klik dwat, m pezel si nou vin swiv. Kounye a, ansanm avè mouse la, kounye a m deplasel. Sa vle di pandan m kimbe klik dwat la wi, kounye a m deplasel. Kounye a m ka metel kote m vle metel la. Ou konprann sa m vle diw la? Kounye a nan egzanp sa, pou mwen menm lè map travay, m toujou renmen mete e simboloji sa yo la Mwen remete l nan bò sa la. Kounye a, e kote nou genyen lòt eleman sa, kote pi devan, nou pral konnen wòl yo chak. Kote, ki sa m fè tou, m vini m fè l menm jan. M vini nan, e kote nou genyen ti punto yo, kounye a m vini m bay klik dwat, kounye a lè make ti kwa, kounye a m kite klik, e m bay klik dwat, m kite l peze. Kounye a, m vini, m ap òganize l nan fason pa m. Ou konprann? Sa vle di nou tout ka òganize yo jan li fè nou plezi, jan nou renmen l lan. Ou konprann? Kounye a, m ap vini kote nou genyen tou e 3D sa yo tou ki trè enpòtan, ke nou pral itilize l anpil. M bay klik dwat, kounye a m mete l la. Si nou vin swiv tou kote m genyen lòt eleman sa la, m vini m mete l la, sa m ap fè la, sa vle di m ap oganize tout pyès m yo ke m pral itilize plis souvan. Kote tou m vini m pran sa, m kwè sa li wi li trè enpòtan, m mete l devan la, ok, ban m wè ki lòt pyès ankò nou pral gen bezwen, pyès sa ankò, m ap vini Ok la, metel la. Ok la. Sa vle di la, si nou fin swiv la, tablo Binks la li menm, li gentan òganize. Sa vle di li gentan òganize nan fason pa m. Ou konprann? Kounye a, si nou vin swiv tou, kote nou genyen e Morello. Si nou vin swiv la la, nan bò goch, kote nou genyen de eleman ki trè enpòtan, nou sipoze byen òganize, kote nou genyen si nou vin swiv nou genyen modelo e nou genyen tou tarea, kote nou genyen anpil e tout simboloji sa yo nou pral itilize yo tout ou konprann? Konnya si nou vin swiv tou nap wè kote nou gen e model ou kounya pou m ka kòmanse kreye ke nenpòt eleman pou m ka kòmanse kreye ke nenpòt eleman ebyen nou pwal konnen wòl chak simboloji anvan kounya ansanm avè lè nou konnen wòl chak simboloji ebyen nap ka konnen kisa nap ka kreye ansanm avèk chak simboloji sa. Si nou vin swiv, kote m genyen eleman sa yo la, kote nou genyen yon eleman e ki rele e bing 3 d, kote nou genyen e yon kay, si nou vin swiv la, n ap wè kote nou genyen yon eleman ki li rele batiman, ok, batiman. Kounye a, kisa m ap fè? E m ap bay klik dwat. Otomatikman, lè m bay klik dwat, n ap vin swiv kote m genyen modelo. Otomatikman, li vin parèt li rele batiman men mwen menm kisa map fè m bezwen chanje non l sa vle di map chanje non l pou m ka rele l kay yon egzanp an nou mete kay e wiskal an nou mete konsa kay wiskal kounye a pou m ka chanje non l kisa map fè map vini sou li map mete map vini sou li kounye a map bay klik dwat lè m bay klik dwat kounye a nap wè ke koulè a li menm li chanje kounye a map vini Map peze bouton FD pou nou vin swiv. Na nap wèl la wi sou sou ekran nou. Konya lèm peze bouton FD, konya m pwal ekri non ke mwen m bezwen ekri a. Kisa nou pwal ekri? Nou pwal ekri Kay e Wiscall. An nou mete kal wi skal. Egzakteman. Kounye a lè m fini, ki sa m fè? M peze Enter. Sa vle di la, m gentan ekri eleman kay. Pa vre? Sa li menm li trè enpòtan. Poukisa li enpòtan? Paske lè n ap kreye yon, ke nenpòt batiman, ke nenpòt kay, yon etaj, de etaj, twa etaj, Konya nou sipoze byen oganize ansanm avèk chak eleman sa yo. Se menm jan tankou la, si kay la ta vale 2 etaj, ou wè kote m mete kay Wiscard, m te ka mete kay premye etaj. Ou wè sa m di w la? Konya kisa m pral fè la konya? La m gentan kreye kay la. Men nou konnen nan reyalite a, nan reyalite a, nou sipoze genyen yon nivo referans. Sa vle di yon nivo referans, kisa li ye? Nou menm ki nan domèn nan, ki konnen entepwete plan, n ap wè ke nan plan yo nou toujou gen yon nivo referans, swa se nivo lari a, ki se nivo, e si nou nan sistèm metrik la, l ap toujou 0.00. Sa vle di tout sa ki pi wo, enbyen l ap plis, tout sa ki pi ba, l ap mwens, l ap egal a fondasyon. Kounye a pou m ka kreye yon nivo referans, Kote nou gen bing 3 de a bon kote nou te gen eleman kay la en ben bo kotel nap wè ke nou gen e e e li sanble li sanble ansanm avè on plan ou wè sam di w la kounya kisa map fè si nou si nou vin swiv li make nivo kounya m bezwen pou nou ka remake la kote nou gen tablon sa la kounya lèm bay klik dwat nan pwen ki otomatikman kote m vin genyen referans mwen, kote m genyen nivo, plis 0.00. Sa vle di sa se nivo referans mwen. Kounye a, si nou vin swiv la, m ap vin nan nivo referans la, m ap bay klik dwat ankò. Menm jan, m ap bay klik dwat pou m ka chanje non li. M vini, klik dwat, Konya m peze bouton F2 konya kisa map fè map toujou kite l nivo wi men map mete 0 sa vle di nivo 0 konya kisa m pral fè la lèm fini bay nivo 0 konya map bay klik dwat ankò men map kite klik dwat peze menm jan nou tap chanje simboloji yo talè a nou te deplase yo map fèl menm jan map vini map bay klik dwat Map bay klik dwat, map kite klik dwat peze, kounya m pwal metel andan kay Wiscall paske nivo 0 a li fè pati de kay Wiscall pa vre? Kounya sa map fè map metel andanl awtomatikman m metel andanl kounya si nou vin swiv la kote nou genyen ti eleman sa kap endikem la map bay klik dwat enbyen awtomatikman nap wè kote nou genyen e nivo 0 sa li menm li enpòtan Sa ki fè li enpòtan paske la nou olganize. Paske pi devan li nap li nap kreye anpil pyès kounye a tout sa ou wè plen. Kounye a lè nou olganize kounye a otomatikman tout sa ki fè e pati premye etaj la kounye a depi m vini la kounye a tout gentan fèmen. Kounye a si m bezwen yon egzanp kache premye etaj la m bay la la li kache la kote nou gen ti eleman je sa ou konprann. Kounye a si m bezwen wè wè premye nivo a m vini ankò. Nou konprann? Ok, ann kontinye. Kounye a, otomatikman, nou gen tan kreye yon nivo referans. Kounye a, ki sa nou pral fè la kounye a? Kounye a, nou pral konnen chak simboloji sa yo ke nou gen anlè a la, yo trè enpòtan, nou sipoze konnen ki wòl yo jwe. Pou nou pou nou ka pou lè nou koumanse fè kennenpòt kreye kennenpòt eleman kounya pou nou ka travay de manyè plis efikas. Kounya kisa map fè? An nou kreye on poto trè trè rapid. An nou kreye on poto trè rapid pou nou ka swiv pou nou ka wè chak simboloji sa yo kisa nou ka kreye kisa nou ka fè ansanm avè yo. Ok. Si nou vin swiv ansanm avèm la N ap wè ke la m genyen yon poto. Pa vre? La m genyen yon poto. Kounye a, si nou vin swiv premye simboloji sa ke nou genyen la, kote li endike, an franse, li rele deplase, mover an espanyòl. Kounye a, si nou vin swiv, kote m ap vini, kote m kreye poto a, kote m kreye poto a, m ap vini sou poto a, m ap ba poto a klik dwat, Kounya otomatikman m ba poto a klik dwat nap wè li chanje koulè. Kounya m pwal itilize simboloji mover. Kounya pou m ka itilize simboloji mover, kounya kisa m pwal fè pou nou ka wè ki wòl li jwe. Banm banm mete ok la pou nou ka wèl. Map vini kote m gen mover m bay klik dwat. Kounya map pwan yon punto referans. e nan poto a. An nou pran an mitan. An nou bay klik nan mitan. Otomatikman, m bay klik nan mitan, enben, m ka deplase poto a, m ka mete l kote m vle. Tankou la. Ou wè la? La, m deplase l la. Kounye a, si m bay klik dwat ankò, kounye a la, on egzanp, m pran l la, m deplase l, m mete l la. Nou wè l? Sa vle di ke move, sa vle di deplase. Sa vle di, se konsa nou itilize l pou nou ka deplase ke nenpòt eleman depi nan yon pwent A al nan pwent B. Kounye a, nou genyen dezyèm simwoloji sa ke nou genyen la. Dezyèm simwoloji sa ki rele kopyal. Sa vle di pou m ka fè kopi poto sa

Enben otomatikman la m gentan fè yon kopi poto a. Sa vle di ki sa? M gentan gen 2 poto menm jan. E nou pral wè, nou pral wè e e e katriyèm sinboloji a e e li espesyal anpil. Ou wè sa m di w la? An nou kontinye. Kounye a si nou vin swiv tou, la m gentan fè kopi poto yo. la m gen tan fè kopi foto yo kounye a e twazyèm senboloji a ke nou gen la e li rele hidal sa vle di kisa yon egzanp si poto sa yon egzanp wi a nou konnen m pa konnen ki dimansyon poto a genyen non kounye a m pral chache konnen ki dimansyon poto a genyen a nou wè ki dimansyon li genyen li di m li genyen yon lajè de 10 santimèt pa konbyen li gon lajè de 10

Map bay klik dwat lap make la an ble pou nou swiv kounya map vini kotem genyen simboloji ki poum ka virel pavre Hiral map bay klik dwat kounya map pwan oun punto referans map vini la map bay klik dwat map vini nan bò sa m bay klik dwat ankò Kounya la m gen la m gentan vire poto a ke nou vin swiv la ansanm avè l. A e di la m gentan vire l. Sa vle di, se sa sinboloji sa li menm li ofri nou. Kounya, katriyèm sinboloji sa, li trè enpòtan anpil anpil. Poukisa li trè enpòtan? Lè nou genyen e yon kay ki gen plizyè poto, nou ka gen poto an egzanp, poto 20 pa 20, 30 pa 30, 30 pa 60, enbyen li trè enpòtan pou nou ka aprann domine l. Si w vin swiv ansanm avè m, n ap wè ke 2 poto sa yo m gen la e poto sa ansanm avè poto sa, se 2 kopi yo ye, sa vle di, ok, sa se orijinal la, sa se kopi a, pa vre? Kounye a, sa m pral fè, Dezyèm sinboloji sa li menm, dezyèm sinboloji sa, li fè menm travay avèk kopi a wi, men li ban nou yon ti bagay anplis de espesyal. Si nou vin swiv, m ap pran poto sa. M ap ba poto sa klik dwat. Pa vre? Kounye a, m ap vini kote nou genyen e, e, e, e klonal. Kounye a, m bay klik dwat. M ap vini, m ap pran yon poto referans. M ap pran yon photo referans. Kounye a, m ap mete l la. Ok, la. La, nou gen tan fè kopi l. Menm jan ansanm avè lòt la. Kounye a, an nou fè kopi sa ankò. An, an nou, an nou fè yon lòt, an nou pran yon lòt ankò. Kounye a la. Kounye a, ki kote, ki kote wòl la vin jwe la kounye a? Si nou vin suiv, m fè kopi 2 poto yo. Kounye a, si nou vin suiv, Kisa m pral fè la? Poto sa. Poto orijinal la. Sa vle di poto ke m klone lòt 2 poto yo ansanm avè l la. Kounye a poto sa, nou konnen ke poto sa li menm, li genyen 10 pa 10, pa vre? Kounye a m bezwen, m bezwen mete poto a, an nou mete poto sa e 30. An nou bay yon lajè de 30. Kounye a, si nou vin swiv, lè m mete 30 santimèt pou m bay lajè a, n a pran ke lòt poto yo tou ap pran menm dimansyon ansanm avèk menm poto sa. Gade pou wè, lè m bay klik dwat, n a pran ke lòt poto yo, lòt poto yo ke nou klone de li a, otomatikman, yo vin gen menm lajè a ansanm avè li. An nou bay yon wotè, li gen yon wotè de 1 mèt, 200 santimèt, an nou bay yon wotè de 3 mèt pou nou ka wè. Otomatikman, li vin gen yon wotè de 3 mèt paske sa vle di si nou gen yon egzanp plizyè poto e an nou mete ke poto 20 pa 20. Kounye a nou modifye l, Kounye a tout lòt poto yo ke nou te klone menm jan enben tout vin modifye. Eske nou konprann mwen trè byen? Enben se wòl Simboloji sa li menm li jwe. Si w renmen de jan de videyo sa, enben videyo sa li menm se kou e frikap kote kou sa li menm li gentan koumanse chak dimanch apati de 7 è di swa pou dizè. Kounye a video sa, sa ki fè video sa rive jwenn ou, ebyen se elèv yo ki finanse de jan de video sa, kounye a pou nou menm, ou menm ki son jèn, ou menm ki son enjenyè ou achitèk, ebyen pou ka kòmanse domine FlickArt e pou ka antre nan mond 3D a. Ou konprann sa m vle di w la? Ebyen sa se premye video a nou pral fè. dezyèm pati a, men dezyèm pati a lap disponib pou manm chanèl youtube la, sa vle di otomatikman ou manm chanèl youtube la ebyen wap ka wè dezyèm pati videyo a, twazyèm pati videyo a, atake ou domine frikad 100 pou 100. Ou menm tou ki bezwen patisipe nan kou